Sa kap fèt tout moun jodi a m tounen pou yon lòt videyo pou m pale nou yon lòt strateji strateji m pral pale nou se souvan nou wè gen anpil anpil anpil atis an ayiti ki mete mizik yo sou youtube ke E sa kap fèt tout moun, jodi a m la pou yon lòt videyo kote ke m pral pale de yon sijè ki vrèman enpòtan e m panse ki ap enterese tout atis ki an Ayiti yon lòt fwa ki pa gen yon lebèl ki ap pwodui yo oubyen ki ap mete yo an avan ki pa gen yon manadjè ki ap m te kab di pran swen mizik yo pou m te kab di rekipere dwa dotè pou yo. e fon lòt bagay. E video sa li ap enpòtan osi pou atis endepandan yo. Nou konnen majorite atis an Ayiti yo, yo pa gen lebèl, yo pa gen, m te kapab di, manadjè, se de atis ki ap goumen pou kont yo pou yo met tèt yo deyò. Se souvan aprè atis lan fin koni moun konnen l, nou wè genyen de moun ki ap antre tou piti anba zèl atis lan pou eseye, m te kapab di, fè kòb tou e pèmèt atis lan li menm li gaye an vizibilite paske wè l gen talan. Men, prenons le cas ke ou se yon atis endepandan pou kont ou k ap travay pou kont ou e ou pa chwazi gen manadjè tou. Ebyen, souvan lè w mete mizik ou sou YouTube, e pa ou menm ki mete mizik ou dizon, gen moun ki vle sipòte w, yo mete mizik yo sou YouTube, e ou gen nenpòt 50 chanèl, 20 chanèl ki mete mizik ou sou YouTube, men, le pli souvan, ti kòb ke w fè a se jis, Sa ou poste sou chanèl paw lan. Ebyen jodi a, m pral montre w yon posiblite ki genyen pou w al rekipere tout dwa dotè sa yo. Si yon moun li mete mizik ou sou YouTube, nenpòt chanèl li te ka mete l lan, nenpòt peyi li te ka mete l lan, depi se mizik sa l mete sou entènèt, w ap kapab rekipere dwa dotè sa. Lè mizik lan monetize, w ap kapab rekipere lajan sa ke mizik lan li menm li fè a. Donk pou wè metòd sa gade jiska lafen e e si ke ou poko abòne avèk chanèl lan map envitew al abòne avèk chanèl YouTube lan konsa pou kapab rete konekte avèk tout sa ke nap genyen pou nou sòti nan sa ki konsène videyo e nan sa ki konsène mizik ann al gade kòman sa fonksyone poum fè sa m prale sou yon lòt paj ankò yon lòt fwa. M prale sou yon lòt paj pou m montre w sa e website lan li rele kòman li rele ankò e m pa raple m non an se ok map kopye adrès sa la epi map tounen la nan boutik an liy sa se boutik an liy ke m genyen ki poko difize ok an ale la sit lan li rele identifi pwen kòm

platfòm yo. Lè nou di tout platfòm yo, nou pale de Facebook, nou pale de YouTube, nou pale de Instagram, 3 platfòm sa yo. Nou wè la l ban nou yon deskripsyon de sa. Si ke ou sou laptop ou pa twò avanse, w ap jis fè tradui, epi l ap mete sit la an franse, ok. Donk, yo di ou idantifye son patenè de YouTube, sètifye de Content ID, Facebook. Donk, Se yon patenè ki pèmèt ou rekipere dwa dotè ke w fè sou YouTube, sou Instagram pa egzanp. Dèfwa gon moun ki poste videyo w la sou YouTube, videyo a fè 4 5 mil, 4 5 mil vyou, 600 mil vyou, men ou menm se jis moun konnen non atis lan men m te ka di an tèm de lajan ou fè zewo ok. Ebyen jodi an sit sa li pèmèt ou e m te kapab di e an kèlke sòt enskri gratwitman san ke w pa bezwen peye al rekipere dwa dotè yo. Sit sa kòman l fonksyone li pran 30 pousan nan tout te kapab di lajan w ke ou fè yo sou youtube, facebook, instagram epi ba w 70 pousan. Deja 70 pousan se mye k zewo ok se mye ke zewo donk m konseye nou tout moun al eseye fè sa donk mwen menm nan tout mizik Djlanda e GBX e lòt atis ki nan ki nan grenn banbou m panse ke pwochènman n ap fè sa pou yo n ap mete tout mizik yo ladan e sa k fè ke dènyèman m te fè yon mesaj sou avèk tout moun ki poste mizik GBX e lòt atis ki nan Grenn Banbou pou yo siprime yo oubyen mete m te kapab di an kòmantè e mizik lan lyen e vè chèn atis lan konsa nou kapab ekskli chèn yo an de m te kapab di sa n ap fè yo. Ok, kounya la an n al gade kòman sa fonksyone. Lè nou rive sou sit lan nou fin kreye yon paj, pa egzanp pakaj ankò yon lòt fwa m pral montre w kòman pou kreye yon yon yon kont sou yon sit. Donk ou lè w rive sou sit lan w ap ekri, w ap mete non ou, w ap mete non w, prenon w, epi w ap ranpli enfòmasyon yo. Ankò yon lòt fwa sit sa li peye avèk PayPal. Li enpòtan pou w gen yon adrès PayPal, ok. La m ap floute enfòmasyon sa yo. Map foute enfòmasyon sa yo donk pwomèt ke ou pa wè enfòmasyon atis lan donk gen gen enfòmasyon ki pètinan pa egzanp adrès email paypal epi lòt enfòmasyon ki anpe sansib ke moun nou paka mete o gran piblik e adrès adrès e nèg yo ap di nèg yo ap di fizik kote nou abite mwen menm mwen abite donk mpaka mete sa piblik map eseye floute enfòmasyon sa yo ok donk lè nou rive sou la Nou wè ke e li ban nou tout enfòmasyon yo. La map floute enfòmasyon sa li di w antrepriz si se ou gon label, si w gen non, prenon, non de famiy, ok, non datis, non dantrepriz, itilizatè inik. Lè w enskri sou sit sa li ba w yon kòd ditilizasyon ki inik a ou menm. Ok, adrès imel ou, adrès paypal ou, epi li mande w chanèl youtube ou an. Donk chanèl youtube ou an li ap ekskli l de tout sa ou l pral fè an. Donk si w poste mizik lan sou chanèl ou, ou pap gen reklamasyon dwa dotè ki fèt sou li ke ou pral jwenn li kab di avètisman. Epi adrès ou l etc. Donk se tout sa yo pral mande kòm enfòmasyon. Epi kounye a la se kòman ke ou mete mizik lan. Ok la nou wè telechaje la l mandew wap upload mizik lan te kapab di se kòmsi yon idantifikasyon e ou pral mete sou mizik lan donk tout mizik wap poste sou entènèt sou Facebook tout mizik ou fè an jeneral ou upload yo lè w upload yo pa egzanp si m fè telechaje pa egzanp m pap fè li. Fè telechaje, lap mandem pou m te kapab di upload mizik ke m vle fè a ok. Pa egzanp ann pran ann pran yon yon mizik ki rele Succès son egzanp. Donk gen anpil enfòmasyon ke m floute nan nan videyo a. Lè w lè w fin chwazi mizik lan l di w telechajman an de pwosesis ok. La l di w mizik lan ap upload ok. Ok se trè rapid bon sa pral depann de entènèt ou genyen an tou lè w fini la l di w etap swivan ok ok ou wè la li mete adwat ou wè yon bouton ki rele modifye la ou pral rantre tout enfòmasyon yo ok non mizik lan non atis lan epi èske se yon mizik ki vilgè non ok èske se yon mizik ki se yon kòve l ye non se yon mizik orijinal li di w album title se ki non album nan. Epi l di w record label, se di w moun ki pibliye mizik lan, li di w moun ki ekri mizik lan, li di w e n te kapab di stil mizik lan ye, pa egzanp se hip hop, epi l di w ISRC, ISRC se yon kòd n te kapab di, yon kòd ke mizik mwen li idantifye avèk li. Donk tout mizik ke nou genyen yo, yo gen yon kòd, kòd sa se n te kapab di se Distrokid ki ban nou kòd sa jan m te pale de videyo an. kote ke se yon platfòm entènèt ki pèmèt ou e mete mizik ou sou Spotify tout kote. Lè w pase pa platfòm sa, l ap ba w yon kòd ISRC pou mizik ou an. Donk, ou pral chache l, w ap kopye l la. Donk, sa se yon kòd ISRC ke m te gen pou yon mizik, men se pa pou mizik sa l ye. Donk, si m mete l la, l ap refize l. Donk,

E n te kapab di soumèt. Lè w fè soumèt, se si ke sa ka pran yon semèn, kèlke jou pou yo analize mizik lan, pou yo al tcheke tout sa yo. Epi gen de kesyon w ap bezwen reponn tou, w ap bezwen e pa egzanp si w fè e soumèt la, ok, ok, woww m fè soumèt donk m pa t dwe fè sa. Epi sou lè w fè soumèt la, l ap ba ou live, ok. la m wè mizik sa li gentan vin parèt la kote ke m soumèt li ok epi lè w fè soumèt la mizik ou an li prale kote ke ou ap bezwen rantre enfòmasyon paj Facebook ou paj Instagram ou paj e n kapab di Twitter ou pou w konfime tout enfòmasyon sa pou yo kapab vrèman al verifye lè mizik lan difize sou paj ou pou yo pa al fè yon reklamasyon n kapab di e san enpòtans. Donk se konsa ke yo kapab al reklame, yo kapab di e lajan ke w fè sou youtube avèk lòt moun ki ap pibliye mizik ou tout kote ke souvan ou pa bay dwa pou yo pibliye mizik la. Donk se konsa ou kapab pibliye sa. Donk m ap mete lyen nan deskripsyon an de e platfòm sa ki pèmèt ou rekipere dwa dotè yo. Epi m ap mete platfòm distrokid lan tou, distrokid ki pèmèt ou fè si genyen benefisye de 7 pou san de pri ke w ta pral peye pou w mete mizik ou anliy lan si w se yon atis. Donk lyen ki nan deskripsyon an la pèmèt ou benefisye de 7 pou san de mizi, de n te kapab di 7 pou san de rediksyon de pri ke w ta va peye pou w mete mizik ou anliy avèk Distrokid. Al pwofite de 7 pou san epi mete mizik ou anliy. Yon lòt fwa, si w poko abòne avèk chanèl lan, al abòne kounya la pou w kapab rete branche avèk tout videyo n ap gen pou nou sòti yo. Konsa e, w kapab fè lajan avèk mizik ou jan ke n ap fè sa depi Kèk tan nap moutre kòman pou nèg yo ap di valorize mizik yo epi evite moun eksplwate mizik ou. So nap kwaze yon lòt lè pou yon lòt video. Tchao tout moun.